Ide a soti Sendomeng, paske se Sendomeng m te ye. Epi m wè Dominiken yo ap vann, ap vann ji kann. Epi mwen menm m chwazi fè nan peyi m tou. Non sèlman sa, bon e lakay nou kann rete. Nou gen yon pakèt richès lakay nou, se paske nou pa chèche yo fè nou pa fè kòb nan yo. Mwen menm yo rele m Normil Maxino, mwen se moun Piyon. Mwen se moun Piyon, e premyeman m chwazi travay isit nan peyi m. E paske m fè, anviwon m gen 15 an ap viv an Repiblik Dominikèn, men m wè e pa sa ki lavi a. Apre sa m chwazi travay nan peyi m. Byenke, ou konnen, nan peyi w yo toujou, yo gen dwa. Yo gen dwa banalize w konsa, ou konprann? Men, nan banalize moun yo, e sa k fè nou rive nan yon eto nou gen yon seri de richès nou pa ka jwenn kòb yo. E anplis tou, gen sa k rele konplèks lakay nou tou. Moun nan chwazi twò wo nivo oubyen gen kolè. Sa petèt li pa chwazi fè yon seri de travay nan peyi a. Men mwen menm de mèt jan wè m ye la, mwen se yon nèg ki, premyeman m gen Jezi, dezyèmman mwen se yon travayè e m chwazi travay nan premye fwa m gen kòb. Ji kannenbe kòman l fèt? Premyeman n al nan jaden nou, nou koupe kann nan, n al ave l lakay nou, madanm nou lave kann nan pou nou. Apre fin lave l epi nou moute l nan yon moto epi nou vin lavi l avè l epi nou vann li. Epi fini. M gen yon kouzen m ki ki apre m sot sendomeng li di m konsa poukisa m pa pati m di non m pa chwazi pati m chwazi ret nan peyi m. Apre sa l di, Enben, fò w fè yon bagay. M di, Wi, m ap fè yon bagay. E m ap fè yon bagay ke moun ponkò genyen. Li di m, Sa l ye? M di, Fè m jwenn yon moulen. Li di m, Ki moulen? Epi l moute sou nèt epi l chèche yon moulen. Epi lè l vin dekouvri sa, epi li chwazi fè l rantre pou m Ayiti. Paske moulen sa soti Bèljik. Epi premye jou m lanse biznis lan, menm miche etone paske lè l gade epi l wè moun ki kouvri biznis lan, li se m di w se yon bagay ki ka rantre anpil kòb. E ou konnen kòb la pap rantre an yon sèl kou. Men si ou kontinye travay, se kanmenm wap sot ak yon bagay. Non si map fèl pa jou, m ka rantre e gen de jou m vann pou 4, 500 dola, m vann 600 dola, m vann 700 dola, 800 dola. Men ou konnen tout pa rete pou mwen. Paske fòm achte glas, fòm achte keps, etc. Men, e kanmenm map jwenn yon bagay rete pou mwen. Biznis lan fè kòb. M peye lekòl pitit mwen, m manje, li fè kòb. E kanmenm map, si m, kanmenm m gen, m gen krite. M gen krite, e fòm gen krite, e si moulen an gen yon pàn. Fò w gen pou monte, fò w gen rete. Lè w ap panse, fò w byen panse. Mwen anpil kote la, mwen wè se anpil kòb k ap gaspiye, e pa gen nèg ki pou pran yo. Alèz! E menm si ta gen yon moun k ap vann, nou ta gen menm machin, li pap nou nan anyen, mwen menm m pap nou nan anyen. Pase, depi, mwen menm sèl m pa ka bay ji kann nan vil la. Mwen menm sèl m pa kapab. Alò, alò, alò, gen yon lòt bagay. E gen, gen fason m fè l la. Pase lòt moun yo ta sanble pase yo konnen m pa moun Hinche. ta sanble yo pa fèl menm jan alò m pa konnen men mwen menm pratikman menm si ta gen moun kap fèl menm jan avèm li pap nwi m nan anyen mwen menm pap nwi l nan anyen nap fè menm bagay tankou tankou lo ak abraram chak moun pou yon bò epi pran epi nap fè kòb la mwen menm mwen son kiltivatè tou m gen anpil kann mwen menm e m chwazi plante anpil kann e jiska mentnan la map plante kann. Ki bò ou vle rive a biznis sa a? Kòman?
Jis ki bò ou vle rive a biznis sa a ki objektif ou? Objektif pa m, m panse travay pou m gen kòb. M gen yon mezi m pran swen pitit mwen, mwen m marye, m gen 3 pitit gason. M chwazi fè biznis pou m edike yo. Epi pou m gen kòb pou m manje tou anvan m mouri. Pase m pa konnen, se sèlman Bondye konnen ki distans l ap rive. Men mwen menm m pa ka di w egzakteman ki distans li ye.